Salut mes amours kòman nou ye nou anfòm sa fè lontan nou pa wè soeur Frenide parèt sou panèl la nou pral mandem poukisa trè byento mwen pral fè nou konnen men sak koz ke nou pat wèm jodi a m pote yon bèl sijè pou nou ki se yon gwo erè ke anpil moun legliz fè e moun ki pa legliz fèl tou marye timoun akoz li ansent swa pou evite sanksyon nan legliz oubyen

Maryaj prekòs la se lè yon moun marye trè jèn san ke li pat prè e ke l pat swete sa. E dèfwa ak yon moun ke li pat swete fè vil avè l. Gen plizyè rezon ki konn koz sa pami yo. Gen maryaj tradisyon, gen maryaj pa presyon sosyal, gen maryaj pa emosyon e gen gwosès prekòs ki vin anjandre maryaj prekòs. E map tou pwofite salye frè Frenel ke nou gen la ansanm avè nou ki pral fè plis devlopman sou maryaj prekòs ou maryaj fòse pou nou. Nou salye sè Frenil tou e se yon plezi pou nou kapab patisipe nan emisyon an ansanm avèk li. E pou nou kontinye ansanm avèk sijè an, se ke nap di pami tout koz ke sè Frenil sot elabore la yo ki okazyone ansanm avèk maryaj prekòs lan, enben pami tout koz sa yo, gwosès prekòs la se youn nan koz ki plis okazyone ansanm avèk yon maryaj prekòs, sitou nan kominote ayisyèn nan ou nan sosyete ayisyèn nan. E genyen 2 aspè sitou moun ki anndan legliz wè li yon fason e moun ki pa andedan legliz ou di mwens ki pa kretyen gen wè li yon lòt aspè. Kisa ke mwen vle di pa la? Se ke moun ki kretyen an, sa la nap pale de M e gwosès prekòs la. Kijan ke li vin anjandre ansanm avèk maryaj prekòs. Pou anndan legliz, nou konnen ke depi yon moun se yon, ou se yon manb legliz ou di mwens ou se yon lidè legliz, ou gen yon, ou gen yon wòl ke ou jwe andedan legliz, depi ke ou gen yon timoun, ou gen yon jèn lakay ou ki sou responsabilite ou, ki tonbe ansent san ke l pa t ko marye, nou konnen li klè e nèt ke legliz la ap pran sanksyon kont ou. Enben, nan sans sa a tou, gen anpil paran yo ki se kretyen, difèt ke pou yo evite sanksyon legliz la, pou yo evite tonbe anba sanksyon komite legliz ke yo ye a, yo konn ti aske fòk timoun nan marye yon fason pou yo kapab reprann aktivite legliz yo. E gon lòt sans tou, moun yo toujou kwè ke depi timoun nan marye, peche a li efase. Yo jis fè timoun nan marye paske li ansent yon fason ke pou peche a kapab padone. Pou mwen menm sa se yon erè ke li ye. Yon erè nan kèl mezi se ke eske ou fin marye eske sa vle di ke pa gen peche ankò? Non mezanmi. Se pa di m pa di nou tou pou nou pa marye timoun yo lè yo ansent. Men sa konn gen anpil konsekans e sa konn genyen de grav konsekans. N ap kontinye. Premyèman, Lè ke ou di ke fò ou marye timoun nan paske yo sanksyone w, ou pa ka dirije legliz, ou pa ka pran sentsèn, premye kesyon m tap poze lidè kap sanksyone paran yo poutèt sa. Eske depi timoun nan fin gen lespri, timoun nan fin konnen byen ak mal, li genyen rezonman, li konn ki fason pou l reflechi, li konn sak ka fè l byen, sak ka fè l mal, sak bon pou li ak sak pa bon pou li, otomatikman mwen pa kwè ke Paran kapab sanksyone pou timoun sa ou pou jèn sa. Kit li te genyen 18 an ou di mwens li pot ko genyen 18 an. Dayè la lwa pa pèmèt ke ou marye yon timoun san ke l pa li li poko atenn laj de de de sitwayènte l ki se 18 18 an. Ok e dèfwa se enfliyans. Lidè legliz yo ki konn koz paran yo kouri fè timoun yo marye. Men dèfwa aprè maryaj sa, timoun yo konn pase yon trè trè trè trè grav moman. Timoun yo konn pa ere menm menm menm nan maryaj sa. Dèfwa, jan ke sèvant lan sot di a, dèfwa timoun lan se te yon moman plezi, li pat se te yon moman ke li pat reflechi, li pat panse epitou li kite plezi lachè mennen li ale epitou li tonbe nan sa li a men se pat Nan lespri l li pat janm gen yon pwojè a long terme avèk moun ke li ye li twouve l nan relasyon. E gen anpil ka konsa e nou menm tou kap gad videyo a nou konnen gen anpil istwa ki baze sou sijè sa. Nou konnen gen anpil maryaj ki kraze se paske maryaj sa yo te arive fèt nan yon tèl sitiyasyon konsa. Enben pou moun ki pa kretyen an dèfwa li di kèt pitit mwen pa pral pote non manman pitit. Li pral pote non manman pi ptit X, li pral pote non manman pitit Y, fòk misye marye, ou pa ka fè dezòd sa lakay mwen. La moun nan al defann onè, e nan defann onè a, pi devan ou pral jwenn yon dezonè ki pi grav, pi grav e pi grav. Dèfwa gen paran sa ki pa kretyen ki konn nan bagay mistik, yo konn di jèn gason an, enben se 2 m ki genyen, se maryaj epi Mouri. Kisa w pran? Eske w vle prann a 4 è? Ou di mwens eske w vle prann a 10 è ou swa lè ke yo mete nan maryaj la? Sa konn presyone jenòm nan e li konn di a bon dakò map marye. Men se pa konsantman li ye. Maryaj se konsantman an 2 moun yo. Nou gen yon plan, nou planifye epi tou nou deside pou nou marye. E anplis tou pou yon moun marye Laj lan tou li pa defini ke èske w ka marye a èske w ka pa ka marye. On moun ka gen plis ke 18 an, w ka gen nenpòt 30 ak 30, yon trantèn epi tou ou gen ou gen bagay nan ou toujou ou dwe travay pou w kapab yon moun ki erez ou di mwens pou w kapab yon moun ki mati anndan maryaj la. Pou ere nan maryaj, pou kapab pase byen nan maryaj la premyèman fò Bondye ladann fò Bondye nan relasyon an si w kretyen e dezyèmman fòk ou akimile de matirite nan plizyè domèn ki vle di fòk ou gen matirite psikolojikman fòk ou trè mati ekoni ekonomikman fòk ou trè fòk ou gen matirite ekonomik lan fòk ou gen matirite psikolojik, psichik lan tou, paske maryaj gen anpil difikilte ki pral anchene, dèfwa si w pa gen matirite nan sans sa yo, ou pral febli nan wout toujou. E anplis tou, genyen matirite e entèlektyèl, paske pou yon moun, ou lè w fin marye, m pa di ke si yon moun pa entèlektyèl ou pa marye, men entè, matirite entèlektyèl la, li pral yon atou nan maryaj la, sa pral pèmèt nou ref, rezone yon, yon fason ki plis avanse e sa pral pèmèt nou gen dè opòtinite ke nou pral jwenn di fèt ke nou se entèlektyèl dè fèt ke nou gen yon diplòm nou gen yon metye nou gen yon konesans nan kèlke domèn sa pral pèmèt ke nou kapab pran swen fami an pli byen e pi bon ki vle di se tout bagay sa yo ke nou te vle vin pale ansanm avèk ou Jodi a, se te yon reyèlman plezi pou nou te kapab avè w pou nou pote videyo sa pou ou. E genyen lòt e videyo ke nap sòti sou li paske se pa sèlman maryaj, se pa sèlman gwosès prekòs la ki konn koz ke yon moun vin kouri marye san ke l pat prepare pou sa. Gen moun tou ki mare pa emosyon di fèt ke li wè yon zanmi li marye li di a li menm li gen trantèn dane li gen li pral nan 40 fòl marye tou san ke li pat vrèman konnen moun ke li gen nan men lan san ke li pat vrèman prepare li kouri al marye gen moun tou se pa presyon sosyete ap di e tèl gen tout laj sa gade li poko marye bay sa ou yap yap yap rele l yo gon fason yap di w li depase almanak bon li kouri li kouri al marye tout sa yo se se lòt koz toujou ki konn anjandre avèk yon maryaj prekòs mèsi avèk ou menm ki gade videyo sa babay ala pwochèn. Map di mèsi ak tout mes amour mwen yo ki te pran tan yo ki pran swen pou gade videyo an e ki pataje ki kòmante e like videyo a map tou di nou pa bliye Jezi pa lwen poul retounen asepte Jezi repanti poun ka sove lavi nou babay yon lòt fwa ankò avèk Frenid babay.